N ap di bonswa ak a zanmi Wouwous yo. Aswè n pote yon videyo pou w la, s on videyo ki reyèlman funny pou mwen. Konprann, non sèlman videyo a funny, pou mwen m wè tankou li fristre m tou. Nèg sa n ap gade sou ekran sa a, se Vitelòm Inosan. Vitelòm Inosan ki fè yon Kèk dega nan Tòsèl, tiye moun, maltrete moun, boule kawotchou, boule komisarya, tiye polis, fè yon pakèt dega. Lapolis ap chache Vitelòm ke yo pa ka jwenn ni. Ameriken mete yon milyon dola sou tèt Vitelòm kote yo jwenn ni pou moun fè konnen ke yap peye moun sa a yon gwo sòm lajan konsa, pa gen moun ki ka jwenn Vitelòm pou yo bay li. Men sa n ap gade aswè a la se Vitelòm ki tounen pastè legliz ki ap chante. Vitelòm ap fè kwazad, kote yon pastè deklare kwazad sa a ki ap fèt la la a se Vitelòm ki sponsorize kwazad la. li bay dèlko, li peye elektrisite, li peye sesi, li peye sela. Vitelòm gen gwo chodyè lakay li kote l ap bay timoun manje. Men kote Vitelòm jwenn kòb sa yo pou l sponsorize kwazad? Kote Vitelòm ap travay pou pastè a asepte pran frè nan men Vitelòm pou sponsorize kwazad? Èske pastè sa pou kont pa l li pa ta merite arete? Èske l pa ta arete, merite jije? Pou sa ke li ap fè a la. Pou mwen sa pastè a ap fè a la plis pase bagay gang yo paske se yon nèg ou konnen nèg la nan gang nèg la son teoris li ye nèg la fon pa kèt bagay ki dwòl nan peyi a fè pitit moun baka al lekòl bloke la ru kanpe dèyè barikad boule machin polis boule polisye boule komisarya fon pa kèt bagay tiye moun maltrete moun kidnape moun. Nèg la nan blanchiman darjan. Ou dim konsa ou asepte moun sa sponsorize kwazad pou ou? Eske ou menm pastè sa ou pa ta sipoze jije tou antan ke yon gangster tou? Eske ou pa ta sipoze jije tanke yon moun kap blanchi lajan tou, lajan gang ankò, lajan ke yo kidnape moun yo fè malere, malerez yo peye chè pou yo lage yo? Apre fi fè kòb sa a, yo pran l yo pote ba ou pou vin peye kwazad. E ou asepte pran frè nan men jan de moun sa yo. M ap mande èske pastè sa, èske se pa Izo ki ap anime kwazad sa a avèk Vitelòm? Èske se pa youn nan gang parèy li yo ki pretan ke bon mikwo nan men l ap aji antanke youn pastè? M ap mande èske misye reyèlman vre, èske se youn vrè pastè li ye? Nou pral tande sa k ap pase la a avèk zòrèy pa nou. An n tande. Koman pastè a ap rele fidèl yo aplodi vitelòm pou sa ke yo fè, pou sa ke l fè. Ann tande ansanm avèk 2 zòrèy nou.
Mo Bondye k fè nou rankontre nasyon an kòm mwen te di w talè a li ta renmen tande yon mo menm jan ak sèvitè kap fime a. Tout nasyon an ta renmen tande yon mo ki sot nan bouch inosan e kòm mwen di ankò sa m renmen nan game sa depi nou di nap fè yon bagay nou fèl. Yeah ou fèl vre. Eske ou pa gen yon.
Depi nap di nou fè yon bagay nou fèl sa vle di depi nou di ke nap bloke lari aswè a nou ka blokel.

Gade ti zel sa dèyè li la avèk ti rad sa sou li a la ap vole anlè pandan yap manje kòb kidnapin. Eske nou tande? Vitelòm ap chante vlopel marel anterel nan vye nat la avèk Jezi. Eske moun sa yo konn Jezi vrèman? Aprè tout zak malonèt sa yo ke yo ap fè la, kounye a l ap rele vlope l, mare l avèk Jezi. Èske l konn Jezi vrèman? Oubyen èske se jodi a l konnen ke Jezi egziste? Epa de traka. An n tande ansanm.
Li kòmanse travay nan Nouvèl Ayiti a. Li kòmanse travay nan Nouvèl Ayiti a. Paske se Nouvèl Ayiti a k kòmanse travay ki fèt la.

Lonje men nou sou li.
Se destine sa a Satan vle gaspiye ki fè l konnen l ap travay nan bon destine l. Men mesye Vitelòm pa p travay nan bon destine l, men li seyè yon vrè destine pou misye.
Mesye Vitelòm! Pou nèg nan tout bagay dwòl sa pou moun ap mete mesye nan non l.

Se ri lap ri, se chevel ke li ap grate, se menl ki bò sentil, konprann? Lè pastè nan kaka lap pase moun. Pastè ap pale pou li, li menm li relax. Pastè ap pale pou li, menm zyel kel pa ka fème. Bon se nòmal. Konprann? Moun ki nan afè pa dòmi di. Al fèmen jel la, misye ap panse kisa k ka pase. Fòl kite jel ouvi. Grate cheve li, kwaze bra li, l relax. Li pa kè. Pase ap pase moun nan kaka pou li. L ap ri. A la yon ti peyi sa mesye. Kondye TT. Yon peyi difisil papa. Ah! Ann swiv ansanm. Ann tande Wendy Phel ki t ap fè yon ti analiz de sa k ap pase yo. Ki bay kòmantè pa li. Opinyon pa li. E m reyèlman dakò avèk tout sa Wendy yo, Wendy di yo. Ann tande li. Ala ti bagay piti non. Sponsorize aktivite evanjelik la. Metenan ou menm, ou menm kap gadem la, eske ou panse ke sal pa ta sipoze fèt lè n konnen kisa Vitelòm inosan, kisa misye reprezante la nan peyi a? Kisa l fè peyi a kòm mal? Kisa l fè sosyete a kòm mal? E pa jwèt non Wendy. Bon, kounye a gen de moun ki ta kapab di, ben, li ka pa koupab, li ka koupab nan zye lèzòm, men Bondye padone l. Èske n ka rive nan nivo sa a? Èske n ka redui levanjil la ak sa a? Gen lòt bagay. Gen moun ki ta kapab di, ben, se sou presyon yo ye, yo oblije. Hein? Di m non. Antouka e mwen menm menm jan avèk anpil lòt mwen etone, mwen mwen sezi paske m kwè legliz Bondye li pa ta ka nan sa. Exactement. Sa k etonan an Wap se byen ke pale Wendy. Misye ap pale tout moun yo ap di amen. Se komsi pastè a poze misye kesyon li mande l eske l pa gon bagay li ta anvi di moun yo. Se komsi pastè ap fose misye pou l di m konvèti. M pa konn si n fè remak la. M pa konn si n fè remak la. Se komsi pastè ap tann pou misye di a m konvèti. Si misye te di l konvèti, pastè a sanble te gntan pre la a pou l te fè misye met ajenou. epi vin priye ou li. Kòman ou konprann sa? Epi a. Lè n konnen
mesye sa yo, Vitelòm, Inosan, se pa de nèg ki di jou o landemen pral depoze zam epi pou yo antre non lòt. Nan wayòm syèl la.
Pou deside eseye reyentegre yo anndan sosyete a. Sa n panse de Vitelòm? Sè Gèswe fè djèdlak wi, li chanje louk.
Tout sa Vitelòm, Inosan, Izo ap fè jodi a la a, se de bagay k ale nan sans yo, k ale nan enterè yo. Yo fè chak konpòteman, chak sa ke nèg sa yo fè nan peyi a, nan moman patikilè n ap pale la a, se de bagay ke yo fè pou yo voye yon mesaj bay sosyete a, pou yo montre sosyete a ke yo pi puisan ke sa nou ta kapab imajine. Kisa w konprann de video sa? Mwen m poze w kesyon an, m ap tann ou.
Eh men bagay sa lakò fasil. Li dakò fasil. Tout moun gentan chwazi la leve yon bon maten, tiye pèp la jan w vle, maspinen yo, ou konprann, kidnape yo, tiye yo, brile yo, brile kay yo, mete yo deyò, fè tout sa w vle avèk yo, epi demen si, demen si Dye ve, rantre legliz vin repanti, vin di w konvèti, epi Bondye pral padone w. Men zak ou fè yo pap peye yo. Ou pral peye yo avan. Lè fin ou ka konvèti. Fin fè tout sa w fè mal yo la a, epi demen si Dye vle rantre nan legliz al konvèti, pa lage konsa monchè. Ou pral peye zak ou yo avan, epi yo arete w, jije w, kondane w, aprè ou va konvèti. Mwen menm se opinyon pa m sa mwen menm. Pou moun fin fè tout sa w fin fè yo la a, aprè sa rantre nan legliz, w al konvèti, al fè kwazad, pase al pale pou ou, pa pase nan gang parèy ou yo. Oh bagay sa frustrant hein Anyway se te anko avek nou Roro. Na tande anko nan yon lot lè nan yon lot video. Mwen m sof ke sa map mande map mande pou pastè sa son pastè yo sipoze arete l. jije l konvenableman. Paske si ou konnen yon nèg nan gang, l ap fè tout zak sa yo. Ou konnen leta ayisyen dèyè l, ameriken dèyè l, lajan sou tèt li pou yo arete l, mennen l lajistis. Ou konn kote l ye, ou pa denonse l, men plito mennen l nan legliz ou, ou vin fè moun pou li. Vin fè moun fè l pase pou moun bon, vin lave li, kouvri li, mare l nan vye nat avèk Jezi. Mwen mwen mande pou leta ayisyen arete pastè sa a jijel fèl bay vitelòm kotel ye a paske yo nan konfyolo ansanm pataje video sa fèl rive lwen pou leta ayisyen jwenn ni pou yo arete pastè sa a pou yo trènenl la jistis konvenableman pou yo jijel epoul epoul poul vin bay kote vitelòm jwenn lajan sa yo sponsorize kwazad li a. Tout sa di vitelom achte pou li yo kotel jwenn kob sa yo vitelom pap travay misye nan bagay wrong avek vitelom ansanm se pou yo arete misye tou antouka pataje video a fèl rive lwen se te anko avek nou Rurus nan atann yon lot yon lot lè anko babay babay tout moun bonswa.